Bonjou pè a kòman sa ye nou wè w jodi a ou vin vann nan mache wozo ou vin vann kann esplike nou enpe de mache reyalite mache wozo a.
Reyalite mache a mwen se yon peyizan ki soti fonbaya e mwen vin vann kann wozo konnen se yon kiltivatè m ye m vin pran chans vin chèche lavi rezistans. Pa jwe ak timoun yo ou konprann. Aye se kilti m li ye ou konprann. Vin degaje m pou m ka peye lekòl timoun yo ou konprann. Depi kilè w ap vann kann nan mache a? Bon m gen nenpòt dizan depi m ap vann kann isi ti Rozo. Se pa chak mèkredi depi se moman sa posib. M toujou la m toujou kenbe kilti a m pa janm lage l paske se li ki ede m ak timoun yo. Lekòl timoun yo, manje bwè timoun yo e avèk trafik sa m fè. E nou wè ou nan solèy la, kijan leta konprann ou, kòman yo wè ou, poukisa yo pa kreye yon espas pou ou, si ou gen 10 an depi wap vann kann, èske ou santi ou alèz nan solèy la, kòman ou ye? Mwen pa alèz ditou, antwòt menm si tèlman m pa alèz lè solèy la fè m vye anvan lè m, èske ou konprann? Paske oblije kòm se la pou viv, jan nou wè sa ye la, e nan solèy la, pafwa ou klè ou swe, èske ou konprann, ou swe ou oblije ou reziye ou, leta li menm li pa wè nou menm. Wè nou pa wè nou menm nou la nap pase mizè nou se ta pou leta nou pa tap viv men akoz nan sa nap fè a se li menm nou sèt oblije si nou pa kenbel sa ap pi mal pou nou timoun yo pap ka al lekòl wè sa mwen. E banm di w non ou gen plis ke 10 ans depi wap vann kann e nan mache rozo. Ou pa gon ide? Bon, ide m genyen, premyèman, se anba isi, anba isi a nou te konn vann kann. Lè sa a, bout kann te konn vann 10 goud, 15 goud. Èske w konprann? Men, tankou m te wè l te miyò, menm si kounye a ou ka vann yon bout kann 50 goud, 15 dola, men l pa siyifi w anyen. Paske lè yo te konn achte yon eskwad 1 goud, kounye a yon eskwad se 80 dola pou peye tèt yon eskwad. Sizè. Pou dizè, sizè pou dizè, vin soti menm si ou vann li pi chè men li pa itil ou anyen paske tout pase nan frè anvan ou plante kann nan pou achte kòve, achte eskwad, lè ou vann pou kiltive l, pou peye moto pou pote ti kann nan la, peye moto ale vini sa ou fè a li prèske pa itil ou anyen. Menm si ou vann li pi chè men tankou se pa anyen li reyalize ou. Pi bon moman w pandan dizan w ap. Epòk, m te kapab di epòk 89, 90 yo, ou konprann? Se te lè sa a, bay yo te pizoumwen, paske eskwad pa t twò chè, èske ou konprann? Yon grenn eskwad te vann 100 goud, men kounye a, 80 dola w ap fè yon grenn eskwad. Ane pase l te 50 dola, ane sa a yo monte l 80 dola. Se yon lesèl fado n ap monte, bon jiskesi n ap di èske n ap travay pou ane a. Eske nou pap lage kilti a paske nou wè de tanzantan lavi chè a se wou lap touye. Ok alò e si w gen yon mesaj wap voye bay e moun ki ap vin achte nan mache wozo kisa l tap ye? Bon mesaj m ta voye bon nèk e pou nou pa soufri paske pafwa malgre sa nou konn vin vann li li ret atè a li pa vann atyèlman la nan moman sa la si te gen lavant m pa tap la toujou.

Bon, lè w vann li an gwo, ou ka vann pakèt vann yo 150, 200, ou konprann, se selon gwosè yo, ou konprann, selon bèlte kann nan, selon gwo osè yo. Men depi pa gen pri, e 100 dola y ap ba w pou yo, lè w fin.